So ou vle aprann fè atlis. M pa prale pi lwen ansanm avè w non 500 dola 700 dola pa semèn eske sa tap ede w. Hi guys, welcome back to my channel, this is Julie So, mwen la avèk nou jodi an pou yon lòt videyo Kòman nou ye, m espere tout moun anfòm, tout moun byen Alright, so, e m te gen anpil moun ki ekri m pou dènye videyo ke m te fè pou m te kapab prezante nou pwodui TLC yo e sitou pou moun ki enterese antre nan biznis la So, mwen disponib weekend sa a Mwen disponib pou m kapab pale ansanm avèk nou epi ede nou, konsa moun ki vle antre yo, pou n kapab antre. M ap mete nimewo telefòn mwen anba la a nan ekran an, konsa pou n ka jis whatsapp mwen oubyen dm mwen prive pou n kapab pale. Alright? Alright, so kisa w ap bezwen egzakteman pou w kapab antre nan TLC e pou w kapab kòmanse fè kòb? M vle montre at least m gen tan nan semèn nan la, nan weekend nan la pou m pale avèk 5 a 10 moun ki vle vrèman, ki enterese, ki vle travay pou antre. Premyèman fòk mwen di nou sa tou timoun. Pa gen yon bagay nan lavi an ki jis hand over to you like that, like men, mèsi. You have to work. Se menm jan ou antre nan yon biznis, yon konpayi ou aplay pou li, yo pran ou, Ou gen yon training pou pran right ou gen yon training e fòk ou mete w sou sa pou kapab aprann li so yes gen kòb nan biznis lan men fòk ou aprann e fòk ou bay tan w tou m tap toujou konseye yon moun bay at least 2 a 3 zè tan nan yon jounen de TLC kisa l ye se yon se yon biznis marketing li ye fòk ou toujou online fòk ou toujou ap poste fòk ou toujou ap fè videyo fòk ou toujou ap pale moun de biznis ou yo paske pwodwi yo yo mache yo bon. Alright yo bon yo mache toujou ap pale moun de biznis ou toujou ap poste toujou ap pataje menm si yon moun di w non sa pa vle di ou oblije dekouraje nan 100 moun si gen 50 ki di w non ladan l wap jwenn youn wap jwenn 2 ladan l e se 2 moun sa yo ou bezwen so li enpòtan pou kapab toujou ap pataje toujou ap pale ansanm avèk moun menm si moun nan te di w non jodi an lè ke li wè w toujou ap poste toujou ap bagay demen se li li ka enterese alright wap bezwen. 20 dola pou kapab enskri, se avèl yo baw yon website kote ke wap gen tout pwodwi yo ladanl, tout pwodwi yo nèt alright wap gen tout pwodwi aksè a tout pwodwi yo nèt e kote ke wap kapab vann, wap gen lyen pèsonèl ou menm kote wap kapab patajel ansanm avèk tout moun nan tout mond lan nèt ok nan tout mond lan nou gen plis ke 150 peyi tlc ap bagay kounya la so moun ki pou ayiti ou kapab fèl. Depi w gen telefòn, yon smartphone, ou gen aksè ansanm avèk entènèt, you can do it! Moun ki fè l yo pa pi pi bon pase w, yo pa plis ke w menm, depi w ka di yon moun sali kòman w ye, ou eseye pale ansanm avèk li, ofri l pwodui an. Alright? Ofri l pwodui an. So, w ap genyen yon website e ke w ap bezwen pou achte yon pwodwi. Alright? W ap bezwen pou achte yon pwodwi. Fok ou achte yon pwodwi paske yo tiyen aske ou konnen sa w pral fè a. Pwodwi w achte an, fok ou eseye l. Banm di w, imajine w ap vann pwodwi dayèt epi men gwosè vant ou. Kòman sa a fè sans? So fòk ou kapab konnen pwodwi an pou w kapab pale de pwodwi an, ou konprann? So, lè ke w ap bezwen 20 dola pou w kapab enskri an, epi w ap bezwen achte yon pwodwi. Yon pwodwi ki nan, ki ka ba w 40 volim, ki nan 50 dola ou plis oubyen nan 40, 49 dola m kwè, ou plis. and then there you go so wap sèlman bezwen antre 80 dola a 100 dola pou kapab antre nan konpayi sa e si ke ou enterese ou ta vle konnen plis enfòmasyon nou genyen yon apèl opòtinite ke team nou an ki se 1000 ekip fè chak mèkredi chak samdi pou ou menm ki vle konnen plis ki vle aprann plis de TLC e kijan w kapab fè. Alright so kisa kòman w pral kòmanse fè kòb la bon m konnen nap tann bagay sa alright lè ke w fin antre nan TLC right chak pwodwi ke w vann menm jou a ou antre paske depi w fin antre la pou la w poko jwenn pwodwi an non ou gentan gen website ou an menm kote w gen website ou an kòmanse patajel ansanm avèk moun.

ki se yon miltivitamin ke granmoun, timoun, fanm, gason, moun ansent, tout moun ka pran. So pa okipe yon moun pou yo lè yo di oh m pa bezwen pèdi pwa no, tout moun bezwen tout moun bezwen yon miltivitamin. Everybody!

Eske w manje yon plat ee vegetables, greens, bagay sa yo, eske w manje l pou kò ou? Eske w fè bagay sa yo? Ebyen se egzakteman sa e miltivitamin sa fè pou ou. Mwen menm, m achte yon bwat, so sa se yon bwat li ye, m jis renmen jis kase ouvri tèt sa anha and then m bwè l.

So lè ke w fin vann sa, lè w fin vann li, moun nan monte sou website ou, li achte l, menm kote l fin achte l lan, ou fè 20 dolar sou pwodwi sa. 20 dolar ameriken. It doesn't matter guys, li pa vrèman enpòtan ke ou ap viv Ayiti, oubyen ou ap viv Chili, oubyen ou ap viv Brezil, oubyen ou ap viv Santo Domingo ke kòb sa yo, yo, yo, nou pa itilize dola ameriken nan peyi sa yo. It doesn't matter ou pa plis oubyen moun ki ki ap viv ozetazini an pa plis ke yo so TLC mete tout moun menm kote an egal ego tout moun 20 dola 20 dola ameriken li monte sou back office ou sou account ou 20 dola e lè ke ou vann 5 pwodwi nan yon jounen ou fè 100 dola ameriken humm 100 dola ameriken sou chak grenn pwodwi sa yo and then konpayi an di non sa pa ase non mwen fè w kado yon bonus ankò ki se 50 dola and then ou ka vann kantite ke ou vle kantite ke ou vle but hey it's all up to you eske w vle travay eske w vle fè li ou konprann eske w vle fè li ki efò eske w ap pwomote biznis ou eske w ap ofri moun biznis ou pou kapab fè l. Ou kapab fèl so mwen vreman dispoze vreman disponible poum kapab ede nou konprann plis kisa ki TLC an kijan ou kapab fè kòb e sa rete premye fason an 20 dola gen 5 fason 5 fason yes. 5 fason ke ou kapab fè kòb nan konpayi sa nan sèlman ap vann on seri de pwodwi natirèl ki bon pou tout moun humm ki bon pou tout moun fanm gason moun ki fè suk moun ki fè tansyon nou genyen te chri an se on pwodwi ki vrèman bon bly pou kapab tande temwayaj on seri de moun ki fè suk avèk tansyon kap pran pwodwi sa yo ki pwodwi doktè pat kapab ede yo. E wap gade pou wè te sa ki rele wap gade pou wè te sa ki rele sibiditi an sa se sa ki bouyi an sa se ki en sa sa se sa li ki enstan ou jis mete li nan yon ti dlo nan yon boutèy dlo an nen ou sekwe l ou jis bwè l la pou la sa se li menm lap ba w yon galon te ke w kapab bwè yon vè ou mete l nan frijidè w wap bwè l chak jou wap kapab itilize pwodwi sa yo. W ap itilize pwodui sa yo pou w kapab lave anndan vant ou. Ou menm, depi ki lè ou pran, ou pran, ou fè yon netwayaj konplè? Depi ki lè ou fè yon netwayaj konplè pou w lave vant ou, jete tout sa k pa bon ladan l? N ap manje chak jou! N ap manje chak jou! E gen moun ki konn fè de, twa, kat, senk jou pa janm ka al nan twalèt. pou yo jete pil bagay ki andan yo pa bon pou yo kap grandi maladi ou gen dwa wè moun nan leve ou wè yon pil bouton leve nan figil humm yon pil bouton leve nan figil sa ou panse ki fè sa se pil bagay ki andan yo ki pa mete deyò ki ap sòti deyò wi cuz at the end of the day guys you are what you eat ou se sa ou manje si ou manje yon pil rans bagay. Yow bigcomen pil rans bagay sa yo ou konprann sa m di w lan e anplis m toujou tande anpil moun kap di oh m renmen tèt mwen janm ye a gwo vant ou pa no that's a lie stop lying to yourself ou pa renmen tèt ou vrèman vre ou vrèman renmen lè w mete pou w pa ka mete yon ti rad ou wè vant ou blayi tankou yon moun ki ansent lan like mwen pèsonèlman m pa kwè w renmen tèt ou. Cause menm si ou sipoze aksepte tèt ou jan ou ye a, gen efò ou sipoze fè avèk tèt ou tou chak jou pou improve, pou kapab improving yourself every day. Se rezon sa tou ki fè dèfwa nou jalou de yon seri de moun, nou jalou de yon seri de moun pandansetan nou pa konnen vrèman vre se yon efò moun nan ap fè, it's a process, it's a process. E si ke ou ta achte kit sa pou on mwa ou poko wè rezilta, just give it two months. Kò nou pa fèt menm jan, tout kò moun diferan. Tout kò moun diferan nan sans ke umm si w son moun ki pat janm te konn lave vant ou pa expect nan on mwa ou kòmanse lave vant ou epi pou w just pèdi 20 liv konsa, no! Li kapab pran mwens tan, ansanm avèk yon lòt moun ki te toujou konn ap pran yon seri de ji vè, ki te toujou konn ap fè yon seri de bagay pou ede sistèm li, lè l vin jwenn ansanm avèk pwodui sa, se sur ke l ap fè efè sou li plis rapid ke ou menm ki pa t janm te konn fè anyen. So, se la a mwen vle di nou, be patient. Si ke w kòmanse pran pwodui sa, bay tèt ou at least 3 mwa pou kapab wè. So, kontinye, consistent. Konsistan nan jounen paw lan. Konsistan. Like pran li chak maten. Pwodwi yo, yo mache. Ok? Yo mache. Nou genyen life, nou genyen rezolisyon drop lan ki mache ansanm avèk life drop lan. Sa a kisa l fè pou ou? 2 pwodwi sa yo ansanm. Lè w ap pran. Sa a li menm, li ke, li koupe apeti w. Li koupe apeti w de una vez. Like, li jis koupe apeti w depi w fin pran l, ou gen pou pran. E yon e 5 a 7 gout ladan li avan w manje. 30 minit avan w manje, ou gen pou pran li. Right? Ou gen pou pran li. Ou mete li anba lang ou. And then, li koupe apeti w, ou pran li avan w manje. Make sure ke w pa janm, ou pa bwè anyen. Ou pa, menm dlo ou pa sipoze bwè lè ke ou fin mete sa anba lang ou. Sa a se menm bagay lan, ou ka pran li 2, 3 fwa pa jou. Ou ka pran l pandan w ap manje pou boule grès. M ap konseye w pran 3 pwodui sa yo ki se te an, ki se te an, premyèman pou lave vant ou, paske w bezwen sa, ou bezwen lave vant ou, fè yon netwayaj konplè, w ap pran Energy a ki ap ede ou boule antre 100 a 300 kalori pa jou lè w fin pran l, si w se yon moun ki ap travay.

a dlo, a ju, or whatever. And then pa bliye, si kew nan process sa, toujou make sure kew bwè anpil anpil anpil anpil dlo, anpil anpil dlo, bwè at least 8 a 10 ounce ou byen 20 dlo par jou pou kapab toujou rete kite kò a, pou kapab toujou rete hydrated, pou kapab so you don't look dry, some people just look dry. Alright, ekrim Ou kapab gen plis enfòmasyon epi mwen prè pou m kapab antre nou nan biznis sa a. Ou mèt te lekòl, ou mèt t ap travay 8 è tan pa jou full time, 10 è tan pa jou, whatever lè w ap travay pa jou la, ou kapab fè sa. Se yon biznis maketin anlè, online. Ou gen telefòn ou nan men w, wap post, wap share, ou menm wap fè kòb. Pa bliye la a sèlman m gentan gen 60 dola. 60 dola jis paske m vann ou pwodwi sa a, m gentan fè 60 dola nan 3 pwodwi sa a. Imajine w 2 lòt moun pran ankò, m gentan fè 150 dola nan jounen an. So ou vle aprann fè atlis. M pa prale pi lwen ansanm avè w non. 500 dola, 700 dola pa semèn. Eske sa kap ede w? Eske sa kap ede w pou aprann oubyen pou w wè ke w genyen 500 a 700 dola ameriken nan nenpòt peyi ou ye an ou te ka travay.

Nan de twa jou ou gentan jwenn pwodwi w pou wap kòmanse bwè li, ekri mwen poun kapab fè sa. E nan moman kowona sa a la, si yon moun ou pat gen yon bagay ou tap fè anpil moun pèdi travay yo, this is something ou kapab fè san ke l pap deranje anyen anyen anyen ke wap fè nan vi w. So make sure ke nou mete tèt nou nan yon bagay kap itil nou demen si Dye ve and then let's do this alright So mne vreman kontan la ansanm avèk nou poum pale nou de biznis lan poum entwodwi nou poum pale nou plis de li e pa bliye pou nou ekrim and then yeah map reponn nou Instagram mwen se princess judidesir. Oubyen nou ka toujou comment anba a and then oubyen nou ekri m sou whatsapp and then let's make money m bezwen yon team solid moun ki vle travay moun ki vle avanse moun ki vle fè kòb moun ki grangou let's do this.